Kontantman pou mwen pou m salye laprès ki la, sitou an sèt okazyon spesyal, la reouverture des tribunaux. Nou konnen nou nou deja lanse, jodi a se lansman tout aktivite jidisyè yo paske se prevu pa lalwa chak premye lendi di mwa doktòb. Men sepandan, yon bagay pou nou relate, li gen yon senbolism ki atache a sa.

epi la Fédération des Barreaux d'Haïti, ke nou wè ki kanpe a leka e ke yo menm yo pa pran de zangajman sitwayen pou yo kanpe pou yo di sa pa dwe kontinye, patikilyèman kòripsyon ke nou konnen dan la pli wote sfè de l'administration de l'Etat. Nou gen yon rapò ki soti disi kèlke jou, depi kèlke jou, padon, e ke rapò sa a. Li nomeman endekse twa konseye, asavwa, Mèt Emmanuel Vertilaire, ansyen jij jij denstriksyon o tribinal o tribinal de premyè enstans an ti Kap Ayisyen e dezyèmman li genyen Smith Augustin, twazyèmman li gen Louis Gérald Gilles. Rapò a klè. Travay la fin fèt e 3 mesye sa yo envesti nan machandaj, nan kòripsyon aktiv e pasiv, sitou nan sa ki gen pou wè ansanm avèk dosye BGBMC a. Kounye a la, pandan ke n ap lanse tribinal la, fò nou klè sou sa, lajistis dwe pwouve, dwe bay konfyans ankò a jistisyab yo, a ansanb aktè yo pou yo nòmalman, regilyèman angaje pouswit. Kontre 3 CPT sa yo ki pa kouvri pa okenn iminite prezidansyèl. M ap di ankò, Mèt Emmanuel Vertulet ki konn sa rele lajistis paske l te jij denstriksyon e aprè ki vin avoka, se nòmal, men l konn sa rele lajistis, li epengle fò ke yo menm yo kòmanse mete yo akote e lèse lajistis fè travay li. Ka pa ka genyen jistis, pa ka genyen yon bòn politik, yon sèn politik. Ak e 3 moun ki enbese. 3 moun ki epegle nan kesyon de koripsyon paske pou chèf fò gen kredibilite, fò gen moralite, fò gen entegrite. Donk n ap tann vrèman yon reyouvèti, se lè nan semèn sa nou tande ke Aksyon Piblik mèt an mouvman kote 3 CPT sa yo. 3 CPT sa yo, e lè sa piblik la, lè sa jistisyab la ap retwouve konfyans. Malerezman, nou te tande, nou te tande diskou bawo Cap-Haïtien an, Se yon diskou ki pa gen okenn angajman ladan l, ki fwa, ki pa pwofon. Yon diskou ke w pa santi. Listwa menm di ba ou, te konn tande chak lè gen diskou. Se yon plezi pou jounalis te vini pou y ap tande diskou. Paske w te tande, ou te tande gen lè grand liy ki te retrase kòman pou avoka angaje yo pou nouvèl ane a. Malerezman, se diskou a ete fwa, piske petèt enterese, ou pa tande yon diskou ki angaje l, ki mande pou avoka yo angaje yo kòm de bon sitwayen, dans la lutte contre la corruption en Haïti. Pou ki sa? Eske se paske l gen pami yo, eske l se paske Mèt Emmanuel Fètilè site nan rapò a ke bawo a pa pran sans angajman l pou l di wi kòm un seul homme, nou menm nou pou sosyete a, nou pa pou moun, nou pa pou des intérêts particuliers, nou menm nou pou sosyete a, fò ke li gen yon lutte contre corruption de manière effective, yon lutte effective. ki angaje kote kòripsyon nan peyi. Mete yon chanèl, mete yon chanèl, mete yon chanèl. Nou konnen klè ke e lajistis ap fè travay li sèt, men si e sèlman si e nou wè pa gen kenn pouswit ki fèt nan dosye sa, kisa sa vle di ou menm kòm avoka e kòm jurist? Jan m di w la, semèn sa son okazyon pou lajistis pwouve l. Mwen kwè nan jistis nan peyi m. Mwen kwè ke l ap gen yon swivi a rapò. a rapò ulcc a kounye a sil pa fèt kòm si avèk si nou ka mete tout ayiti tout ayiti nan yon ti anvlòp tout pari nan yon boutèy m pa vle angaje m nan si m vle rete kote ki pi klè sè ke lajistis peyi m ke m vle kwè ladan l lan ki angaje l sou yon nouvo lidèchip yon nouvo kontèks sosyopolitik

Nou pèdi konfyans. Nan yon moman kote n ap asiste a yon echèk kolektif, nou bezwen moun ki entèg, nou bezwen moun ki kredib. Nan yon moman konsa, nou pa ka pèmèt nou pran tout chans. Nou pa ka pèmèt nou pran tout chans. Eske se moun ki pa gen nan peyi a ankò? Eske se fini l fini? Nou kwè nan lajistis. Nou kwè ke gen moun, nou kwè ke gen yon rès tou la an Ayiti ki merite sa.

Sud fèt. Li pa anpeche tou pou yo chache kote yo ye a pou yo mete yo kote yo dwe a. Mèsi Amel pi prè de nou.
Eske ok rapò a nou menm li politik, li enkoeran, ou li eske ou menm ou wè enkoerans sila yo ou eske ou ta rete ou fini? Nan premye bagay nan bay di konsa, pou anpil moun rapò a tap toujou yon rapò politik, men se de moun ki fòme, avan yo pat kritike l, avan yo tap di pa te gen prèv, avan yo tap entimide enfòmatè. DG bnc a. Men konnya kan rapò a soti se rapò a ki gen pwoblèm se direktè bnc ki gen pwoblèm. Non, li pa fè sans. Kite rapò a fè travay li. Donk, de la bouche des politiques il y a toujours de la politique. Ou pa ka atann nou a yon meyè chwa, ou pa ka atann nou a yon bagay ki pi bon. Men yon sèl bagay, c'est le droit qui prime. La politique doit se kapte pour que le droit triomphe. Se la nou ye. ki te dwa fèt si w gen tout bagay am ou vle itilize, ou gen kont ekspètiz e otwò pou w itilize, tann lè dosye a nan kabinè denstriksyon, paske moman ki te pi ki te pi apwopriye a yo t ap poze dè kesyon, ou te bay dè enfòmasyon e mentnan rezilta soti, w ap mete w, w ap konfòme w e w ap mete w aladispozisyon de lajistis. E erezman, pami lè twa semèn, gen nan gen nan yo ki konnen jistis byen. Omwen pa respè pou karyè pase w. O mwen pa respè paske w te majistra enstriktè. O mwen pa respè pou la jistis. Emmanuel Petit lè a. O mwen pa respè pou tout sa yo. Konseye kòlèg ki apotan yo mete yo a la dispozisyon de la jistis. Wi, an tan ke ou pi pwè de nou, nou tap di ke Mèt Emmanuel Petit lè a ki te ansyen jij e anpil moun te gade l kòm yon pwofesyon jij ki te entèg men la a kote l rive la a se kisa sa vle di. Se pa ou ki bay rapò a, se pa mwen ki bay rapò a. Nou wè tout rezilda soti, gen de rekòmandasyon ki fèt. Se nan pwen sa nou ye. Du jour au lendemain, on peut être ange ou démon. Men nan ka sa Mèt Eugène.
Sa vle di pat gen kesyon entegrite vre? Pat gen kesyon entegrite? Ou wap kesyone le pase, mwen map kesyone le prezan. Pou lensan gen yon rapò ki soti. Avèk de fè ki pran an kont de fè. Ki pran an kont de zakt ki poze. Pa les 3 CPT. Sètadi les Conseils Présidentiels de Transition. Mentnan. Rapò a soti sou sa. Enfòmasyon an te mennen sou sa. Men ki rezilta rapò a? Moun sa yo, moun sa yo, yo komèt des actes de corruption. Se sa rapò a di. Si m pa pran ekspresy sèl la plis. Pasiv. Mentnan lajistis la dwe kontinye. Donk se la nou ye nan kontèks sa. Se pa sèlman anonse. Le je declare les tribunaux bay non non nou non pwen kounye a fò la jistis bay wè bay konfyans e ke 3 cpt sa yo nul n'est au-dessus de la loi e ke yo angaje pou yo swiv kòd yo. Men nan ka sa a Mèt Richanèl, e dwa avèk politik kiyès kiyès ki an priyorite kounye a la? Se le dwa ki dwa prime, nou pa ka kite le dwa antre le men dè politik, jamè, pa gen okenn sosyete ki fonksyone konsa, yon sosyete. Yon eta de dwa se sou sa l chita. Le dwa dabò. Yon ka de figi kote dwa konseye yo rete e sekretè a okonplè kontinye gide konduit tranzisyon an ak sa nou atann nan Konprann? Si dwa konseye yo rete nan sekretè a, sa nou atann nou de tranzisyon sa a ke y ap travay ladann nan? Non, tande byen, pa gen anyen ki ka ki lejitim. Pa gen anyen ki moral oubyen moralizan ke nou ka atann de moun ki endekse nan rapò sa a, pou pa mete yo a la dispozisyon de la jistis, tout an etan kouvè pa la prezonpsyon dinosans. On doit reconnaître, si ke moun sa yo pa mete yo a la dispozisyon de la jistis e ke pouswit la pa angaje kontre yo,

Kote nou nan yon sitiyasyon frajil, li nan sitiyasyon de pèp la ki frajil, kote pèp la ap chache retwouve konfyans dan lajistis e dan lasosyete, dan leta, e ke ou rive nan sitiyasyon sa, ou konnen malgre tou, ou ka poze dè zak. Mèt, èske se sitwayen an k ap pale oubyen se avoka a?
Sitwayen an se avoka li ye. Ki sa k ta dwe fèt oka ou sa pral.